Yeah, e Gracia banm di w, e m tande elikoptè a se ou k vin avè l epi Yes, T-vice pran l. yes, Eske banm elikoptè. banm banm wap di ou wè la a, ou nan pi gwo show peyi a. Gracia, Elikoptè ou a, nan pi gwo show yeah, week-end. elikoptè a men k vin avè l. M vin a elikoptè a, m sonje m vin a elikoptè a Channmas. E se Ok. e se youn nan se 2 pi gwo festival ke m panse m fè nan vi m ke m pi renmen. M fè yon festival Cote d'Ivoire. M te jwe Kotdivwa, Kotdivwa, lè sa a te gen anpil Afriken la a nan festival la. Epi m vin jwenn anpil lòt Ayisyen ki te la a ki t ap travay nan Loni, la m ap pale 2008 avèk Masskonpa. Se 2 pi gwo festival ke m fè, se te Channmas epi Kotdivwa ki make m, ki make m nan tout karyè m. Epi annatandan nèg yo papa, yo poko fè Afrik non. M ap tande tout sa, yo poko fè lòt kontinan non papa, sa son lòt respè li ye. Non sa son lòt respè papa. Sa son lòt respè fò nèg yo bay li, pa fè lòt kontinan, nèg yo poko fè lòt kontinan non ok. Pa gen pwoblèm. M poko janm pale de sa. Èske ou konprann? M poko pale de sa. Yeah, nèg yo poko, nèg yo, e nèg yo ap granmoun, e nèg yo ap granmoun, nèg yo ap granmoun. M pa konn sa y ap gen tan fè Afrik la. E kounye a menm gen kowona vini nèg yo tonbe nèt. Gad sa tande byen. Wi lèm fè. Ou ka nan bèl ekip men ou pa sipèsta. Ou pa sipèsta. Gen ekip ou ka nan bèl ekip. Mpa marye banm di w. Yeah zenglen Sean Master e la m vin a elikoptè a. M vin a elikoptè a se paske nou pral fè festival la epi lapli ap tonbe. Brother gen plis ke 10000 moun, 20000 moun m pa konn jan bagay sa te ye Sean Master epi lapli ap tonbe tout moun kouri. Lè lapli an pase tout moun retounen. M di kèt.

Kontak la fèt nan premwa piblik lan. Paske ke yon atis fòk ou toujou konekte avèk piblik ou lè wap jwe. Depi w pè, lè w pèdi koneksyon avèk piblik ou, lè w konekte ak piblik ou, ou vin ap kreye anbyans, ou vin ap fè de bagay. E sa ki fè mwen menm, mwen m son nèg depi m moute stage mwen, depi premye mizik lan jiskaske m desann map danse, map chante, map vole, map pran plezi. Ou konprann Amedeo? Vole. E se konsa m ye. E m pa yon nèg ki just kanpe kòmsi m kanpe map chante. Sa toujou mete m an kontak avèk piblik lan Li vin fè ke m enpwovize anpil, fè de bagay ke m fè. E elikoptè a m vin abèl Channmas lan, e se konsa T-Vice pran elikoptè a, epi m m oke. Men T-Vice m pa gen pwoblèm ak T-Vice, T-Vice se djaz mwen, e se youn nan djaz ke m renmen, T-Vice se ptan e djaz mwen, e de djaz mwen. Ou wè, ou wè dwòl ke se djaz, m se yon nèg dwòl. Moun pa ta janm panse se T-Vice se djaz mwen. Wi.
E T-Vice se djaz mwen, se e de djaz m gen. Ou wè, se ptan T-Vice, de djaz mwen. Gracia, Gracia tande m, e ki, kòmsi ki pi bèl eksperyans ou fè avèk dja, e

M konn ale pwòp, m desann lave la epi m pral chè konpè pè bagay sa yo, ou konprann, bagay anba lavil, bagay pèpè, ou konprann bagay yo, pou mete m flannè, on jan. Prensip.
Wè, e sa, e sa l te ye lè sa a, ou konprann, e sa l te ye. E li l te ye, li pa t nan. E li l te ye, ou konprann, li pa t lòt bagay, ou konprann, men m te toujou gen bèl Edwin mwen ki kache on jan, e papa, alepòk m te toujou gen bèl Edwin mwen, bon fachoun mwen ki la. Epi m pral chè kon bagay pou kanaval, epi pandan m lave l la m ap desann, Epi m tande tout moun ap chante yon sèl bagay la, Vlope m, mare m, antere m nan pye matla, vlope m, mare m ak majori, pase pou m ta mouri kolera m yo toke vada. Epi kounye a la, m al nan repetisyon bèdè nan aprèmidi, epi m lage koral sa a. Mayestwo a dakò l. Epi m rive Sènmas nan dimanch la. Epi map moute depi devan meri an avèk vlope may epi tout moun ap chante. Sa vle di ke sa a se te pi gwo, gwo, gwo, gwo, gwo eksperyans mwen ke m gen avèk Djakout. E lòt bagay m te kapab di w ke m pap janm bliye, e se premye fwa m apote l nan studio, m pral chante glise l. Sa vle di premye fwa m pral antre sa a, epi m ta, se tankou m ta di w, si w mete yon kola sou men l ap glase. Alright, sou met yon kola sou mwen lè m pral chante mizèk la pou yo ase paske m friz. Sa vle di ke se premye fwa m pral chante nan yon mikwo kèt, nan yon studio. M panike, m pa janm bliye jou sa a. M pa janm bliye jou sa a paske se te yon bagay ekstraòdinè a Djakout. Premye fwa ke m tap chante Glise l. E lè m fin chante Glise l, m di kèt, m priye avan m chante, lè m fini m priye, ou konprann nan Mèt Djo lan. Pèmèt ke epi epi glise l, tout moun renmen l e jodi a si w jwe glise l se tankou yon mizik ou jwe an 2020. Ou konprann? Men Gracia sa son klasik menn. Glise l son klasik.
Se pwoblèm, glise l son klasik. Gen de mizik se klasik yo, m te di nèg yo sa lòtre jou. Yon nèg gen nèg ki gen it men yo pa gen klasik. That's it, m dakò avè w wi. Ou ka it men nou pa klasik. Paske ou ka it, ou ka jwe yon it nenpòt ki lè men yon klasik son bagay kèt. Yon klasik ou ka fè sa w vle avè l. Men Gracia m pral di w, Bon, m poko pran mas konpa pase mas konpa se pitit ou. Wi, n ap vin sou mas konpa apre, mas konpa an dènye. Men, Kasia, zenglen, zenglen, senk dwèt, ou fon pakèt bagay, djoumbala, ou bloke djoumbala, lè m kòm si, lè m pran tan m pou m chache, pou m konn kiyès ki Kasia. Epa djoumbala sèlman, m bloke New York deja. M bloke Flatbush deja, New York, Flatbush, tout kote. Tande byen, tande byen.
Lè m pran san m pou m chache konn kiyès ki Gracia jodi a, pou bagay m wè w fè. Fòm kòm si fòm di kè kis ki kòm si zenglen senk dwèt ou rive ayiti djoumba la bloke yo gracia fòk ou konprann sa map diw la jounen jodia la m jwenn lejand lan m jwenn sipèsta on nèg map chèche lontan m pa janm ka jwenn e m rele w nenpòt 10 fwa avan ou retire ou jwenn lejand lan nan kay la m jwenn ou nan show la èske ou konprann sa m diw la ou jwenn m anndan kay ou la anndan kay ou lakay ou fè sa w vle men gracia fòm ti feeling zenglen an kòm si eksperyans ou a zenglen. Kòmsi, èske kòmsi, èske Zenglen pa manke w? Zenglen, Zenglen ap manke m, li pap manke m, paske jenès mwen, tout gwo moman foli m, tout gwo foli m fè l avèk Zenglen, 20, 20, 24 an ou sipèsta man, tout moun ap pale de ou man. Hugo crazy 25 ans 26 ans tout moun se ou yap pale kèt yow man ou paka kontwole bagay la yow man ou jèn avè di ke eksperyans jenès ou lè w nan ventèn ou se bon bagay ke ou pap ka bliye paske ou fè anpil bagay ke ou pa reflechi ou fè anpil bagay kòm si se 20 ans aprè wap wè sa w te fè a petèt ou pat dwe fèl men sepandan men san regrè m pa regrèt anyen ke m fè avèk zenglen men. Okontrè, m konn sèvi de eksperyans mwen a Zenglen nan lavi m. Paske m pale de package anpil fwa lè m pale. Zenglen se pa t sèlman mizik la ou te wè a. Te gen anpil estrateji pou Zenglen te fè sa l te dwe fè Miami an. Rezon an madanm yo di w lan, paske alepòk bagay la pa t konsa. Alepòk li pa t yon bagay kòmsi zanmitay. Se te se te frap li te ye. Li pa t yon bagay kòmsi m ta di w se bon pou bon. Kanpe goumen, m ap di w men, e konsa l te ye, kanpe goumen. Kanpe goumen l te. Se te bon pou te bon. Ou konprann nan m met di w lan? Ou te bon ou kapab. Ou pa pa bon, ou konprann, ou pa bon, pa gen jwèt ladann. Paske te gon ekip gran chantè anndan an. Lè w pran yon nèg tankou Elo, ou konprann nan m met di w lan? M pase 2 gran chantè devan m nan Zenglen, nan Miami. Elo, gran chantè. Ou konprann? Lè w pran.

Li te trè difisil. Ou te gen yon djaz flannè tou ki te rele Masaj. Trè, trè flannan. Yon djaz flannè alepòk ki te rele Masaj. M te renmen nèg yo, Stanley, Ralph, ou konprann. Se te yon djaz ki te lejè anpil. Nèg yo te flannè, bèl flannè, ou konprann. Li pa t fasil. Li pa t fasil tankou kounye a. Li pa t fasil tankou kounye a, tankou tout nèg kanpe dèyè yon mikwo, l chante, tout nèg kanpe yon kote, li di l sipèsta, nèg a leve yon maten, li di l atis, Mwen wè nap jwe djolè li twò fasil kounya e zenglen nou fight anpil lè poun te rive lè poun te apre poun vin fè 5 dwèt avan 5 dwèt nou fè on lay on lay te manke mache men gen anpil bèl mizik ladann tankou KK se 2 mizik map tande kounya se pandan konfinman map tande KK map renmenm nan on pakèt mizik m gon seri de mizik ke map renmenm m gon seri de mizik ke m si ki pa fè gwo ekla ki pa mache ki pa fè epi map renmenm ladan yo.